Welcome to the voice of America in Creole.
Medam mesye bonswa, la vwa dlamerik kontan antre lakay ou poul prezantew yon pwogram an lang kreyòl ayisyen, jodia se Mèkredi 22 avril 2020, Mwen se Jacquelin Belizaire, kèk nan gran pwen k ap domine aktyalite a. Ayiti, Kowonaviris, Dènye bilten Ministè Sante Piblik ak Popilasyon pibliye fè eta de 58 ka, 52 aktif, 4 mò e 2 moun mouri. Etazini, Kowonaviris, Prezidan Donald Trump pote eksplikasyon sou dekrè imigrasyon li ap pare pou l pran, pandansetan Sena vote 484 milya dola Pou ti antrepriz ak lopital, depite yo gen pou yo vote demen. Epi jodi 22 avril la se jounen de la tè, Pap Franswa lanse yon apèl pou solidarite pou leve defi planèt la ak lòt defi mondyal yo. Se pwen sa yo avèk lòt ankò nou pral devlope pou ou nan yon ti moman. Rete branche, ou sou Lavwadlamerik, n ap emèt depi Lorèl nan eta Maryland.

Medam, Mesye, bonswa yon lòt fwa ankò. Mèsi dèske w chwazi Lavwadlamerik pou w enfòme w aprèmidi a. Kòm dabitid, n ap kòmanse avèk yon mizajou sou moun ki mouri, moun ki geri ek moun ki enfekte ak pandemi kowonaviris la nan peyi Dayiti. Daprè dènye bilten Ministè Sante Piblik fè soti, gen ototal 58 ka, 2 moun geri, 4 moun mouri e 52 lòt aktif. Pandansetan ouvriye nan sektè soutretans yo, yo menm yo rekòmanse travay depi lendi ki sot pase la, malgre gen kèk pwotestasyon, gen moun ki fin pa dakò akoz mezi dakonpayeman e gouvènman an li menm toujou di ke l ap akonpaye popilasyon Te menm gen yon kesyon de lajan pou moun yo te resevwa. E nan sans sa a, korespondan nou nan Pòtoprens, Masiado Vilmé, te pale avèk kèk sitwayen nan zòn metwopolitèn Pòtoprens la sou kesyon lajan ke gouvènman an t ap voye. Ta sanble ke gen yon ti pwoblèm. Masiado Vilmé ap di nou plis.
Si kèk sitwayen nan zòn metwopolitèn nan jije li enpòtan pou Leta asiste kèk fanmi nan moman peyi a ap fè fas ak kriz kowonaviris la, Sepandan yo pa rete kwè fòmil lajan kach la ap garanti sa ki plis nan bezwen yo jwenn akonpayman sila. Fè moncash la se pa tout moun bò isi a ki konn afè moncash la se pa tout moun ki konnen l lè yo di yap voye bagay pou nou nan moncash yap pase yap pase moun dano nan betiz mwen menm mwen konn sifikasyon moncash men se pa tout moun 3 ka moun la pa konn sifikasyon moncash. Mwen menm m gen aksè a moncash telefòn mwen gen moncash. Men konsa tou nou gendwa rete nou tande tout kote jwenn li ye epi nou menm menm menm nan nou chita nap gade yo. Gen moun ki pi mal pase nou pa gen mon kach a e kòman yap fè a moun sa yo hein lè w sibjere ka a moun nan pa gen mon kach gen moun ki pi mal pase nou menm nou jèn nou ka travay yon moso tè nou ka fouye kèk grenn pòm de tè men esak paka fè l yo esak paka fè l yo kòman yap fè hein. Si moun nan pa gen aksè a MonCash, men li esansyèl wap jwenn yon 5 pou 100 moun nan zòn nan ka gon MonCash, 95 pou 100 moun pa genyen. Olye l tap bay li nan MonCash, pito l te pase, pito l te mete 2 ajan ki pase kay moun nan, moun ki pi defavorize yo, bay li de la bonne main. Pozisyon sila yo kapab parèt byen fonde. Si n dwe konsidere deklarasyon kèk sitwayen ki fè konnen yo pa gen mwayen ni aksè ak sèvis la nan kominote yo. Non m pa konnen bagay sa yo bò isi an. Afè bay mon cash bò isi an m pa konn bagay sa yo.
M pa itilize bay mon cash.
M pa met espwa sa m pap jwenn. M pa gen mon cash.
Afè kòb mon cash. Dayè m pa gen telefòn. M pa gen telefòn. M oblije m pa pèdi tan m mwen menm pou m ta fè al nan mon cash. Toutfwa, si kèk sitwayen ap tann jès gouvènman, anpil lòt montre yo ta prefere otorite yo oganize lokalite yo pi byen nan sa ki gen pou wè ak enfrastrikti. Pase gouvènman di l ap voye yon ti bagay sou mon cash pou nou. N ap tann li, nou oblije tcheke mon cash lan chak jou. M gen yon dam la nan yon òganizasyon, li menm li te vin enskri nou la pou fèt fanm nan la, nan mas la li te vini men avanyè la li te fè mwen voye 100 fanm ale, bon li di y ap pote papye sa yo men ale pou avèk nimewo telefòn ni moun nan. bagay sa yo pou pote ti tchotcho prezidan ap bay la pou yo voye l nan monkash pou nou men nou poko resevwa l. Se 2 wout nou pa genyen nan zòn nou se wout nou bezwen ak pon an nan dlo a nou bezwen. Si nou ta gen yon pwoblèm isi fò anbilans la ka pase pou l vin chache moun nan men si nou pa gen wout ki jan anbilans la ap fè pase pou l vin chache nou. Apa sa nou pa bezwen anyen ankò se sèlman se rout nou bezwen nan zone nan. Fòk ke le gouvernement le president Jovenel Moïse degajel kout ke kout poul poul voye vin sipèvize la poul òganize bò la yo m pa konn pou lòt kote a yo Dano Pernier 68 Dano paske si w gon malad rout la pa bon el pakab monte sou moto Si pa gen bouret pou moun nan ale. Mande leta tou pou ta tyeke manyòk pou nou, bwa patat, plan mayi ki konn bon sou 3 mwa. Sa yo yo enpòtan pou nou, yap enpòtan pou nou paske apre kowona, apre peryòd sa pral gen anpil grangou nan peyi a. Nap raple, se nan dat 27 mas pase a nan yon adrès a la nasyon, prezidan repiblik la Jovenel Moïse te pwomèt lajan kach pou anviwon yon milyon fanmi nan peryòd ijans sanitè a. yon fason pou ankouraje plis moun rete konfine. Masiado vin me Pòtoprens pou Lavwadlamerik. Nan lòt nouvèl konsènan peyi Dayiti toujou, fò n di ke gen yon dènye rapò ki soti la, ki soti nan Nasyon Zini e nan lòt ajans entènasyonal ki fè konnen ke disi fen ane 2020 an, enben gen yon ka milya moun ki kapab, enben fè fas ak grangou terib grangou sevè. E Ayiti tou li menm li sibi enpak ekonomik pandemi kowonaviris la. E gen espesyalis ki di ke Ayiti ap fè fas ak yon emeut de la fen. Yves Manuel ap di nou plis depi Pòtoprens.
Yon emeut de la fen posib an Ayiti si otorite yo pa fè yon bòn jesyon de pandemi kowonaviris lan selon avi plizyè ekonomist Lavwadlamerik t ap poze kesyon sou maladi an ki pral gen yon doub enpak alafwa mikwo ak makwo ekonomik. Doktè an ekonomi Eddy Labossière ap eksplike. Le fè ke moun ta vin pa gen revni paske antrepriz la fèmen c'est une catastrophe sa di ke kòman moun sa wal viv paske pa bliye ke nou yon ekonomi ki pat gen cette tradition de création d'emploi okontrè son ekonomi k tap tiye anplwa kounye a l fin tiye prèske 80 pousan de ti sa ki te rete a. Donk pi gwo pwoblèm, pi gwo enpak kriz sa a deja, se de pwen de vi mikwoekonomik jan m di w la, dabò la fèmti de sèten zantrepriz yon kote, e de lòt kote lè ajan ekonomik ki al an chomaj. 102 goud pou yon dola, ekonomis lan pesimis nan sa ki konsène relans pwodiksyon agrikòl lan kòm solisyon, sous dola yo pral tari, èd entènasyonal la pa peze nan balans lan, kidonk pèspektiv ekonomik yo pral trè sonb selon doktè Labossière. Yon kote dyaspora a pral voye mwens De lòt kote lentènasyonal pap ba ou okontrè se pran li n pran tout sa se son dè movèz nouvèl pou la gout e nou pa kapab nou menm nou avon toujou ete enkapab depi kèlke zane de lanse la pwodiksyon tout sa se dè movèz nouvèl pou la gout e trè pwobableman sèt gout va kontinye a se depresye. Bò kote pa l, ekonomis Rifar Ceran pataje preokipasyon kòlèg li Eddy Labossière. Pou Rifar Ceran, pa gen okenn dout pral gen yon rate dola sou mache an pou plizyè rezon. Donk wap gen yon rante de dola o nivo de sektè tekstil la, de ekspòtasyon nou ka pral diminye, donk se de dola kap pèdi. Ou gen transfè prive dyaspora yo ki ap ralanti la paske gen anpil moun nan dyaspora ki pèdi djòb yo, donk tou sa se de dola kap pèdi nan ekonomi an, de mank a ganye. E twazyèmman ou gen o nivo di tourism, gen anpil touris ki te konn vizite peyi a, prè de, bon prè de 400 a 450 mil touris chak ane, donk ane sa a ou wè nan ki sa ke nou. 4 pwen 1 milyon moun pral gen gwo difikilte pou jwenn manje pou yo manje sòti nan mwa mas ki sot pase la pou rive jen 2020 an, selon FAO. Avèk kovid 19 lan sitiyasyon an kapab vin pi grav. Minis Agrikilti anonse gen bon jan dispozisyon ki pral pran pou ankouraje pwodiksyon a sikli kour. Onivò agrikti nou gen lòt responsabilite ke se pwograme manje pou nan peyi a atrè kou tèm fò n pran dè mezi non sèlman pou n konbat grangou nan peyi a nan kad kovid 19 la men tou fò n pwograme pou peryòd siklònik la k ap antre a pou ayisyen pa mouri grangou. Yves Manuel, depi Pòtoprens, pou Lavwadlamerik. Ou toujou sou Lavwadlamerik ka pèmèt depi Laurel nan eta Maryland. Mezanmi se pa yon blag, se pa yon jwèt, se pa yon rèv, pandemi kowonaviris la se yon bagay ki reyèl, l ap pran lavi moun, l ap mete moun atè, nou tande tout chif ki vin jwenn nou. Ozetazini bagay la se pa pale, nou nan anviwon 45 mil moun ki mouri, donk se pa yon jwèt. Mezanmi atansyon pa kapon, mèt kò, veye kò.
Kisa ki dwe fèt lè yon moun trape Covid 19 la ke kowonaviris la bay? Espesyalis lasante yo fè konnen jiska prezan poko genyen yon trètman antiviral presi kont enfeksyon ki bay maladi Covid 19 la ou enfeksyon kowonaviris la bay. Tout moun ki trape viris ki bay Covid 19 la ta dwe resevwa apui medikal pou ede yo soulaje sentòm yo nan ka kote sitiyasyon an grav anpil. Tretman an ta dwe gen ladan swen sante ki pèmèt ògàn vital moun nan kontinye byen fonksyone. Tout moun ki sispèk yo te ekspoze anba viris ki bay maladi covid 19 la dwe kontakte doktè yo oubyen lòt spesyalis lasante imedyatman.
Wi atansyon pa kapon mèt kò veye kò ann swiv mezanmi tout konsiy ke otorite yo mete devan nou pou nou kapab pwoteje tèt nou e pwoteje lòt moun moun nou renmen moun ki nan anviwon nou moman rive konnya pou n ale nan pwovens nou pral nan vil sen mak kote otorite minisipal yo yo menm yo deside anile tout festivite nan okazyon fèt patwonal la e nou gen korespondan nou E Junior Racine kap di nou plis depi vil Senmak. Premye sitwayen vil Senmak la, Majistra Nicolas Dorvilus anonse anilasyon tout festivite ki gen rapò ak fèt patwonal Site Nisaz Sajè a nan yon entèvyou li bay laprès nan Meri Senmak la jounen mèkredi 22 avril 2020 an. Pa mezi sekirite fas a pandemi kowonaviris la kap ravaje mond lan, Meri Senmak la deside fè yon mès jounen 25 avril 2020 an kap vini la e bloke tout lòt aktivite ki pral fèt nan okazyon 325 lane Site Nisaj Sajè a, Nicolas Dorvilus te devan kamera Lavwadlamerik. Donk, jan nou kapab prevwa li, fèt Sen Mak ofisyèlman anile ane sa. Lè m pale de fèt Sen Mak, se Sen Mak ap toujou gen yon ennan konte sou li, sèt, men festivite, bal, festival, eksetera. Tout fèt ki te genyen yo, yo anile. Men pa kont, nou ap reflechi jiska prezan sou yon fòma vityèl kote ke nou ta kapab fè mès la epi nou retransmèt li an dirèk atravè chèn de televizyon yo, atravè stasyon de radyo yo e apati de yon live sou Instagram, sou Facebook, etc. Kote ke moun yo ta kapab, kontribyab yo ta kapab swiv li lakay yo, sou telefòn yo. Senmak la, Se yon evenman ki toujou mennen anpil touris, pèleren, DJ ak gwo djaz nan site a chak ane. Eske sa pa pwal fè yon retonbe ekonomik sou vil la? Didier Hyacinthe ki se responsab kiltirèl meri Senmak la ap reponn kestyon sa pou telespektatè Lavwadlamerik yo. Kòman n te ka di a orè redwi, n ap wè menm labank pa fonksyone jan l konn fonksyone a, gen anpil biwo ki fèmen, gen anpil magazen pa rapò avèk machandiz ke yo pa ka resevwa ki fèmen. Nou panse ke wi. Wi l ap gon retonbe ekonomik men tou de lòt kote sante moun yo pi enpòtan ke petèt nenpòt ki retonbe ekonomik. Nou panse ke otorite yo apre peryòd konfinman an pral mete tèt yo ansanm pou yo gade kòman yo ka ofri dezavantaj a popilasyon an ki pou pèmèt ke yo reprann yo rapidman. Men nou panse ke wi lap gon retonbe ekonomik men nou pa ka fè anyen kont sa paske sante popilasyon an pi enpòtan. Semèn avan fèt la, pèleren yo konn deja depoze tant yo sou plas Philippe Guerrier Senmak la, ane sa a se kovid 19 la ki gen rezon sou tradisyon an. Vin ouvri se pa vann mwen vann. Petèt ou ka vann yon ti grenn bouchon. Tout sa yo la se komès. Men pa gen moun chak jou ou siye yo, ranje yo, ou siye yo ankò ou ramase. Se yo. Pa gen lavan. Men sak koz sa.
Men.
Ay corona a tout moun yo chita lakay yo swa yap kouri pase fi yo mare yo kouri si pou yo kouri al de yon bagay nan mache a pou yo manje epi apre sa yo antre lakay yo. Otorite ayisyèn yo pa mwayen ministè sante piblik deja fè eta senkantèn ka ki konfime de covid 19 e deja 3 moun Pèdi lavi yo 25 avril 1695, 25 avril 2020, Vil Senmak, 325 lane, Metwopòl, Baz Antibonit Senmak, Junior Racine, Lavwadlamerik. Donk tankou nou tande l, anilasyon fèt sa yo, epi ki respekte konsiy ke gouvènman an mete sou pye, enben l ap gen yon retonbe negatif sou ekonomi zòn nan, e sou ekonomi tout peyi a tankou nou Sot dil deja. Kounye a nou pral nan Orlando kote ke korespondan nou nan zòn nan Yves Monpremier di nou ke enben otorite yo ap mete anpil aktivite pou motive moun yo notamman pou kominote ayisyèn nan avèk tout lòt kominote etnik yo. Yves Monpremier depi Orlando, sant eta Floride.
Otorite yo nan vil Orlando, sant Eta Florid, ap kontinye travay sansibilizasyon an pou pouse diferant kominote etnik respekte e mete an aplikasyon tout konsign yo pou anpeche twòp viktim ak pandemi Covid 19 la. Dapre responsab sanitè yo, vil Orlando ak zòn ki antoure li yo genyen plis pase 1,235 ka kontaminasyon tandiske yon trantèn moun deja jwenn lanmò yo. Nan yon ti pale ak Lavwadlamerik, reprezantan kominote ayisyèn nan nan vil Orlando nan Sèvis Pwoteksyon Sivil, Doktè Serge Amos Prud'homme fè konnen jiska prezan yo pa note okenn ayisyen ki enfekte ni ki mouri ak kovid 19 la, pandan li mande yo kontinye swiv konsiy otorite yo. Doktè Serge Amos Prud'homme. Mwen se Doktè Serge Amos Bonhomme depi nan Santral Florida. Mwen responsab pou pwoteksyon sitwayen yo isi nan mitan lòt gwoup etnik yo. M ap raple nou ke tout konsiy ke otorite yo te bay pou pèmèt ke tout pèp k ap viv nan chak sikonskripsyon, nan chak minisipalite, konsiy sa yo respekte alalèt. Paske lè nou fè ti rive rewon oubyen lè nou pran kontak avèk sitwayen ki nan zòn yo, pastè, predikatè, lidè evanjelik yo, prèt nou yo ki nan zòn nan, yo kapab pwouve ke kominote a swiv konsèy yo. Jiskaprezan, nou pa ko gen oken moun nan Santral Florida ke nou konnen ki tonbe swa anba maladi a oubyen ki desede. Jouk koulye a, n ap kontinye enfòme pèp nou an pa vwa de la radyo, pa vwa de la kominikasyon e atravè no zegliz evanjelik ki nan tout Santral Florida, kòman pou pèp la kontinye pwoteje l kont maladi kowonaviris la ki, tout moun konnen, ap fè ravaj li toupatou nan mond lan. Mwen swete ke Papa Bondye kapab gade tout Ayisyen k ap viv toupatou, un peu partout à travers le monde, plus particulièrement frè n ak sè n yo k ap viv nan peyi Dayiti. Ou t ap koute Doktè Serge Amos Prud'homme, reprezantan kominote ayisyèn nan nan sèvis pwoteksyon sivil. N ap raple ekonomi an pran yon gwo kou ak endistri touristik la ki konplètman paralize, kote pak datraksyon yo, tankou nan Disney World, nan Universo ak nan Sea World, rete fèmen. N ap raple tou, plizyè milye anplwaye ki pa gen travay rete chita lakay yo. Yves Monpremier pou Lavwadlamerik, vil Orlando, nan eta Florid. Nou rive nan moman ribrik spesyal nou an e nou konnen nap resevwa de pèsonalite, moun ke n abitye wè nan televizyon, nou abitye tande nan radyo, moun ki nan aktyalite a enben pou yo kapab di nou kijan yap jere konfinman, kijan yap jere peryòd pandemi kowonaviris la. Lendi nou te resevwa jounalis e responsab enfòmasyon nan radyo Karayib, Michel Joseph. Yè nou te resevwa kronikè spòtiv ki nan Radyo Karayib tou, ki nan Radyo Tele Karayib, n ap pale de Chilove Pere. E jodi a n ap resevwa sa nou ta rele un vieux de la vieille nan administrasyon piblik la ki genyen yon gwo responsablite nan peyi a. Non li se Mirade Morlan ki se direktè DGI, Direksyon Jeneral Enpo. L ap di nou li menm ki jan li jere konfinman an, Ki jan li jere peryòd pandemi Kowonaviris la? Tout moun konnen sa sa ki sa konfinman vle di. Se rete lakay nou, pa sòti si w pa bezwen, e si w ta sòti, pran tout prekosyon ki etabli pa lèzotorite sanitè e ke pou nou kapab rive pwoteje tèt nou. Mwen menm pèsonèlman, m pa ka nan konfinman paske lè m di m pa ka nan konfinman, m oblije vin travay. M oblije vin travay e fòk mwen respekte konsiy yo. Non sèlman respekte konsiy yo, fò m respekte egalman pou m fonksyone de 8 è pafwa jiska 4, 5 è isi a. Mwen menm, antanke direktè jeneral, m pa ka fèmen pòt biwo m depi a 3 zè, o menm tit la ke lèzanplwaye. M rete odela dè zè règlemantè e petèt m gen dwa gen lòt dosye m ap trete tou. E lè mwen fin sòti, m ale lakay mwen, fòk mwen respekte, dakò, kouvrefe ki etabli pa leta depi depi 8 è di swa jiska 5 è di maten donk fòk m respekte l m pa ka kite 8 è bare m deyò si m ta gen yon ijans fòk m ta gen otorizasyon pou m kapab sòti pou m al fè yon bagay paske. Ou pa di se moun lakay ou. Yo nan konfinman byen su paske menm pitit mwen se online yo oblije yo oblije pran kou yo e madanm mwen egalman li oblije antre nan konfinman an tou men kòm madanm mwen se fonksyonè de leta li egalman li menm lale travay li rantre nan wotasyon an li al travay li pran tout lè prekosyon nesesè pou nou kapab pwoteje tèt nou.

Men konsèy Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi a bay pou konbat pwopagasyon maladi kovid 19 la. Pou lite kont pwopagasyon maladi kovid 19 la ke kowonaviris la bay, CDC, Sant Ameriken pou Kontwòl avèk Prevansyon Maladi, voye konsèy sa yo pou piblik la. Si w te vwayaje nan yon zòn, Kote otorite yo deja idantifye ka maladi a. Siveye byen pou wè si pa gen siy ki montre ou gon pwoblèm sante pandan 14 jou w ap pase nan zòn nan oubyen pandan 14 jou apre w fin retounen lakay. Si pandan espas 14 jou nan zòn nan, ou santi lafyèv oubyen w ap touse oubyen tou ou gen difikilte pou respire, fè sa n pral di la yo. Pran tanperati, chache konsèy medikal, pran yon randevou davans anvan w ale nan yon klinik doktè oubyen nan yon sal durjans. Fè pèsonèl lasante yo konnen ki kote w t ale si w fèk sot vwayaje epi ba yo detay sou sentòm ou santi yo. Evite tout kontak avèk lòt moun. Pa vwayaje pandan w malad la. Kouvri bouch ou oubyen nen w avèk napkin oubyen yon moso manch chemiz ou Jamè avèk men w lè w ap touse oubyen etènye. Pwòpte men w souvan. Pou w fè sa, lave yo avèk savon e avèk dlo pandan omwens 20 segond, oubyen tou ou kapab sèvi avèk dezenfektan ki la pou men e ki gen alkòl ladan l, swa 60 a 95 pousan alkòl, imedyatman apre w fin touse, etènye, oubyen mouche nen w. Ou dwe sèvi avèk savon e avèk dlo si men w yo parèt sal.
Lavwadlamerika pèmèt depi Laurel nan eta Maryland. Tankou nou te pwomèt nou, nou pral pale de Kowonaviris Ozetazini e aletranje e nou deja gen Jean Robert Philippe ki li menm nan Hyattsville ki pral kouvri pati sa pou nou nan pwogram nan. Jean Robert Philippe, Prezidan Donald Trump li menm, li deklare ke arete prezidansyèl lap pare poul pran an, 60 jou a li pran nan kesyon imigrasyon legal. Enben, li gen pou objektif pwoteje djòb ameriken yo ke kowonaviris la lage nan chomaj e li di ke se yon desizyon ke li oblije pran akoz pandemi kowonaviris la. Jean Robert Philippe, di nou plis paske nou konnen ke non sèlman genyen enfòmasyon Ozetazini, men ou gen enfòmasyon tou aletranje. Efektivman Jacquelin, administrasyon ameriken an gen yon ti dife boule avèk gouvènè nan eta yo. Administrasyon an vle pou eta yo relouvri aktivite yo, bon, rekòmanse aktivite yo pou ke popilasyon an kapab retounen travay, paske eta yo menm yo di ke se yon pwosesis yo kapab fè gradyèlman. Pandanstan, Prezidan Donald Trump li menm, li kanpe sou tout aktivite sou imigrasyon pandan 60 jou, dapre yon dekrè prezidansyèl ke li pran.

pwoteje travayè ameriken yo. Prezidan an di se t ap yon enjistis pou nouvo imigran sa yo vin ranplase travayè ameriken kowonaviris la lage nan chomaj. La Mezon Blanch poko pibliye detay sou arete prezidansyèl la ki p ap afekte travayè agrikòl yo. Li pa klè nonplis tou si desizyon prezidan an gen pou wè avèk moun ki te deja gen yon demann viza imigran apwouve oubyen si l ap afekte viza reyinifikasyon familyal, tankou moun ki gen swa mari yo oubyen madanm yo ki se sitwayen ameriken. Yon lòt kote, direktè Sant Kontwòl ak Maladi a, Robert Redfield, deklare nan jounal The Washington Post gen posibilite pou kowonaviris la retounen Ozetazini avèk plis fòs pandan sezon ivè a, yon peryòd k ap koyenside avèk sezon grip la. Deklarasyon sa a siprann obsèvatè yo nan moman gouvènè nan plizyè eta planifye pou rekòmanse aktivite yo nan kèk semèn. CDC ap pare yon machaswiv pou eta a avèk gouvènman lokal yo swiv pou diminye enpak negatif ki kapab genyen pandan y ap rekòmanse aktivite yo. Konsènen manifestasyon k ap fèt pou yo louvri aktivite yo nan plizyè eta, Prezidan Donald Trump di popilasyon an fatige avèk restriksyon chita lakay la. Jodi a, y ap mande popilasyon an fè bagay yo pa abitye fè, tankou respekte distans fizik, lave men yo chak 15 minit pandan 20 segond, se bagay ki nouvo pou yo, Jodi a, yo konn sa yo gen pou fè, yo bezwen retounen travay. Eta yo dwe rekòmanse aktivite yo. Si yo fè yon bagay ke nou menm nou pa renmen, enben n ap entèveni pou n anpeche yo kontinye ale nan sans sa a. Sou plan entènasyonal, Espay, youn nan peyi sou kontinan ewopeyen an ke kowonaviris la te pi afekte e ki te enpoze restriksyon sevè sou popilasyon an, enben lavi a rekòmanse. Anplwaye nan endistri ki pa enpòtan yo retounen travay, pandan yo respekte distans fizik yo. Timoun yo ki fèmen lakay yo depi 14 mas poko jwenn otorizasyon pou yo pran lari. Gouvènman espanyòl la ap otorize plis aktivite reprann apati de 27 avril kap vini la. Nan Ongri sanble aktivite yo rekòmanse gradyèlman. Jiska prezan Ongri gen prèske 2100 ka konfime pou 213 moun ki mouri konpare avèk plizyè milye viktim nan lòt peyi sou kontinan ewopeyen an. Ekonomis yo predi pwodui nasyonal brut peyi a ap redui ak prèske 10 pousan. Anpil travayè dwe adapte yo avèk chanjman ki fèt pou sou mache travay la akoz kowonaviris la. Yon konpayi nan Nouyòk ki rele Beat the Bomb mete yon jeu video sou entènèt la e ki mete an vedèt Direktè Enstiti Nasyonal Maladi Alèjik e Enfektyez la, Doktè Anthony Fauci, ekri e li Fauci The Revenge, ke ou kapab telechaje gratis. Vrè objitif la se pou kolekte lajan pou ofri lopital yo nan vil New York. Kowonaviris la afekte plis pase 2 milyon 585 mil moun sou planèt la pou plis pase 178 mil 800 moun ki mouri. Etazini gen plis pase 825 mil 300 moun ki enfekte avèk viris la Pou plis pase 45 mil moun ki mouri, Espay klase dezyèm avèk plis pase 208 mil 300 ka konfime pou plis pase 21 mil 700 moun ki mouri. Itali, Lafrans, Lalmay konplete lis 5 peyi ki pi afekte sou planèt la. Annatandan, gouvènman an ensiste pou eta yo kontinye fè tès sou popilasyon pou detekte kantite moun ki gen viris la avan yo kalifye pou antre nan faz 1 an. Depi Hyattsville nan eta Maryland, mwen se Jean Robert Philippe, Lavwadlamerik. Mèsi Jean Robert Philippe, n ap sinyale tou ke Sena ameriken an vote yè madi a 484 milya dola pou ti antrepriz avèk lopital yo epi te depite yo yo menm y ap gen pou yo fè vòt pa yo a demen jedi 23 avril la e lè yo fini si yo da yo vote nan menm sans avèk sena a dokiman an pral sou biwo prezidan an Donald Trump ki trè natirèlman a pral vote l pou 4 milya dola sa a yo pral itilize l pou ti antrepriz avèk. lopital yo. Nan lòt nouvèl, jodi mèkredi 22 avril la, se Journée de la Terre, yon jounen selebrasyon anviwònman ki rive nan yon moman de konfinman. Fò n di ke nan Vatikan, Pap Franswa genyen yon panse spesyal nan okazyon an e li lanse yon apèl a la solidarite non sèlman pou planèt la, men pou moun ki vilnerab, moun ki pi fèb nan sosyete a. Oggi celebriamo La cinquantesima giornata mondiale della terra è un'opportunità per rinnovare il. Jodi a, n ap selebre senkantyèm edisyon Jounen Latè a. Se okazyon pou nou renouvle angajman nou pou nou renmen e pran swen kay sa a ki pou nou tout, ak tout manm ki pi fèb nan fanmi imèn nan. Tankou pandemi kowonaviris la aprann nou, Nou pa kapab leve defi mondyal yo ke si nou demontre anpil solidarite e pou nou pote kole ak moun ki pi vilnerab yo ki nan mitan nou. Pap François ki tap pale an italyen di nou rate anpil gwo randevou akoz egoyis nou. Jounen Latè ane sa a li dewoule nan konfinman e nan mitan yon gwo kriz ki se pandemi kowonaviris la. Anpil moun lonje dwèt sou moun ki pa travay an favè chanjman klimatik la, ki pa travay pou ke latè chanje e anpil moun di ke ane sa a te dwe

Medam, Medmwazèl, Zye Mesye, se la nap mete fen nan pwogram nan. Kòm dabitid, nou te pran on plezi prezante ou pwogram nan. Depi Hyattsvil nan Eta Maryland, se te Jean Robert Philippe li menm ki te kouvri Coronavirus Ozetazini e aletranje. Nan Silver Spring, Maryland, nou te gen Arthur Jean Pierre, Enjenyè Arthur Jean Pierre, ki te kouvri pati teknik la epi depi Laurel nan eta Maryland mwen se Jacquelin Belizaire ki yon lòt fwa ankò ap di nou mezanmi mèt kò veye kò pran tout prekosyon pran respekte tout konsiy ke responsab yo mete devan nou e nou salye tou lòt ekip la ki gen ladann Marilus Pierre Lyonel Desmarattes e Ronald César ki se chèf sèvis la san bliye de Serge yo, Serge Rodrigues nan Washington pi presizeman kounye a li nan Silver Spring epi Serge François Michel ki nan eta Florid. Mwen se Jacquelin Belizaire, a demen.